Pou nou ansanb, enben o Pewou genyen palman an ki destitiye prezidan Pedro Castillo epi kèk lòt nan pwen kap domine aktyalite a. Etazini, Eleksyon, Apre viktwa senatè demokrat Raphael Warnock sou repibliken Herschel Walker, demokrat yo genyen yon majorite 51, 49 sou repibliken yo nan sena a. Somè chinwa-arab la Prezidan chinwa a Xi Jinping deja rive nan Arabi Saoudit. Ayiti, Reyaksyon abitan nan zòn Matisan sitou apre anons gang yo sou deblokaj pati sid peyi a nan okazyon fèt fen dane yo. Epi foutbòl Qatar 2022, lemond ap tann vandredi pou lansman kar de final yo, Brezil Kwasi, Arjantin La Oland.

Peruvyen yo te pran lari pou bat bravo tou apre palman an te deside dechouke Prezidan Castillo. Sandra Lemaire pou voa Kreyol, Washington.
Epi gentan gen reyaksyon ki tonbe sou gwo devlopman sa a nan aktyalite entènasyonal la nan Pewou notamman genyen Washington ki reyaji e reyaksyon sa soti nan Depatman Deta atravè vwa pòt pawòl li Ned Price ki fè konnen ke Washington ap swiv de trè prè sa k ap dewoule, evènman k ap dewoule yo nan Pewou e y ap pran desizyon ki konfòm ak volonte e aspirasyon pèp Peruvyen an, donk se gwo nouvèl la, palman Pewou a ki retire sou pouvwa a prezidan Pedro Castillo daprè yo ki ta pral bay yon koudeta. Nou prale kounye a nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, korespondan nou nan Pòtoprens Masiado Vilme te al chèche opinyon moun ki te kouri kite ki tal pran refij nan mache Larochèl Fontamara sou kesyon lapè ki prevwa nan mitan gwoup sivil ak zam ki ap evolye nan direksyon sid kapital la Masiado Vilme. Tout matisan mwen matisan 23 men nou gen 18 mwa deyò 18 mwa deyò depi nou tout deyò la jisteman yo fè lapè nou renmen lapè a vre. Menmsi lapè ta tounen tout bon vre nan rantre sid kapital peyi a, kèk sitwayen ak sitwayèn ki te kouri kite lakay yo akoz gè ki te deklannche depi plis pase yon lane p ap gen okenn kote pou yo ale paske yo pèdi kay yo ak tout sa ki ladan l. Si tout fwa ta gen lapè a, si nou vle tounen lakay nou, gen anpil moun la a ki pa gen kote pou y ale, kay yo boule, yo te boule anpil kay, Yo ta renmen tounen, men yo pa gen kay pou yo tounen an. Kay kraze, raje pran yo. Anpil pwoblèm kay yo antre nan tè. Nou viktim, nou pa gen tan pran anyen. Kay pa m nan plen dlo nèt. M pèdi kabann mwen, m pèdi sal a manje m. Yo pran tout bagay nan kay la. Yo lage vye ranyon yo atè. Manmanm gen 2 pyès kay yo kraze kay manmanm nan yo fèl fè wout pa gen kay ankò. Fè lapè jwenn lapè lapè bon pou nou vre menm nan anba nou wè dlo e fatra kay kraze kay dekouvri sak boule boule kay moun grandèv vide pa gen anyen nan kay la alò mpa konn si leta ka fon bon bra bay pou nou pou zòn nan tou. Men nou menm jan nou ye a la a nou pa bon nou pa tounen konsa e nou pa e nou nou nan difikilte nou menm nou pa bon menm e nou grangoun nan mizè nou azè. M ale yè zo pwason pike m avèk zong mwen m pa gen po tèt ankò po tèt mwen fè m mal anba m pote tout ko m bagay m achte m met anndan vye kay mwen m ale madi a lè m gade m wè m pit ou mèt voye wòch anndan m pa jwenn anyen anndan sèl sa yo kite m mwen sèl anba yon kabann yo kite si m tounen m akouche sou li yo menm yo pran tout bagay yo mwen menm m pa gen anyen ankò Kèk lòt menm ki toujou ap viv nan abri sa a, se paske yo kwè lapè poko tabli tout bon vre nan twazyèm sikonskripsyon elektoral Pòtoprens lan. Ta renmen al viv lakay mwen men epa a moun izo yo nou ta renmen viv nou pa ta renmen viv a moun izo yo nou pa ta renmen viv a moun lapli yo yo renmen fè kadejak sou moun yo renmen bat moun. Jiska prezan e yo kap yo ret nan zòn nan a zam a la men, ou antre ou pa ka menm pran yon chèz pou chita, ou antre ou pa ka fè anyen, yo di w vin pwòpte, anyen ankò. E yo abite nan kay yo. Nou p ap viv byen si nou tounen. Sila yo solisite konkou leta ayisyen pou kapab vin netwaye zòn nan. Toutfwa, nou te kapab wè fanm kou gason ki tanmen ak netwayaj sou wout la. alòske moun te kapab tande gwo kout bal ki ap chante nan zòn Ri Pave ak Ri Monseyè Giyou, Pòtoprens. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl.
Mèsi Masiado Vilmé, Pandansetan Premye Minis Ariel Henry entèdi wo fonksyonè leta yo vwayaje nan lòt peyi san otorizasyon Renan Toussaint se korespondan nou nan kapital ayisyèn nan, Pòtoprens. Daprè yon korespondans yo adrese Premye Minis Ariel Henry, Chanm Komès ak Endistri Ayisyano-Kanadyèn, CCIHC, di yo revòlte ak atriste pa rapò ak move trètman migran ayisyen ap sibi an Repiblik Dominikèn. CCIHC an kalifye move trètman yo kòm inimen konpatriyòt ayisyen k ap viv nan tè vwazin nan epi tou ki vyole dwa fondamantal, respè moun ak akò entènasyonal Ayiti ak Repiblik Dominikèn siyen. Sou baz sa a, CCIHC an mande gouvènman Ariel Henry an mete an èv aksyon nesesè pou otorite dominikèn yo kapab trete ayisyen yo ak dinite. Pandansetan, Premye Minis Ariel Henry anonse, san otorizasyon l, okenn wo fonksyonè leta pa gen dwa vwayaje al nan lòt peyi Daprè yon sikilè Direksyon Jeneral Imigrasyon ak Emigrasyon mete deyò madi 6 desanm 2022 an e ki antre an aplikasyon menm dat sa a, konsène minis, sekretè deta, direktè jeneral ak lòt. Mezi sa a konsène tout tip vwayaj keseswa ofisyèl, prive ou diplomatik. Toujou selon sikilè sa ki pote siyati Joseph F. Cianciulli ki se DG Imigrasyon ak Emigrasyon an, chak fwa yon wo fonksyonè leta ap kite peyi an, li dwe prezante yon otorizasyon ke Premye Minis Ariel Henry siyen nòmalman. Li di tout sipèvizè ak enspektè deja resevwa lòd nan kad aplikasyon mezi sa a. Renan Toussaint pou voa Kreyòl. Pòtoprens.
N ap pale toujou sou sitiyasyon an nan peyi Dayiti. Fondasyon Ayisyen Ameriken pou Demokrasi patisipe nan nevyèm konferans anyèl Alyans Nasyonal pou Avansman Pwofesyonèl Ayisyen nan Kampous Inivèsite Massachusetts nan Boston. Yon repòtaj Jeanty Augustin Junior. Avdi, Fondasyon Ayisyen-Ameriken pou Demokrasi te patisipe nan nevyèm konferans anyèl Alyans Nasyonal pou Avansman Pwofesyonèl Ayisyen, nap, nan kanmpous Inivèsite Massachusetts la nan Boston. Kòm yon fondasyon k ap travay nan domèn demokrasi, yo te ofri patisipan yo yon dokimantè sou pwoblèm ensekirite ann Ayiti e prezante yo yon panèl sou entèvansyon militè etranje ann Ayiti, istwa, analiz ak rekòmandasyon. Panèl la te gen Doktè Michèle Oriol, sosyològ, Ted St. Dic, ekonomis, ak Mario Andresol, ansyen DG Lapolis la. Garry Pierre Pierre, jounalis, t ap dirije panèl sa a. Arielle Dominique, ki se direktris egzekitif AFDI, te lanse dokimantè sa a. Mwen la pou m prezante nou ti kout dokimantè sa AyiboPost reyalize sou ensekirite an Ayiti e prezante nou panèl sou entèvansyon militè an Ayiti.

5 kè tapan pou twazyèm mitan sou Lavwadlamerik Kreyòl.
E aprè midi a nap akeyi Patrick Alexis ki se yon analis finansye lap gen poul wè lòt kesyon avè nou. Etazini eleksyon demokrat yo ap selebre aprè viktwa yo ranpòte nan dezyèm tou eleksyon senatoryal yo. nan Jòji e Jean Robert Philippe viktwa sa a bay repibliken yo, pa repibliken yo, demokrat yo pito, plis fòs nan sena alòske repibliken yo menm yo gen yon majorite nan chanm depite a. Efektivman Jacqueline, si gen yon pèsonalite ki kontan apre rezilta eleksyon dezyèm tou eleksyon senatoryal Jòji a, si gen yon pèsonalite ki kontan se prezidan ameriken Joe Biden k ap genyen 2 zan, pwochen 2 ane yo pou li dirije, pou li eseye fè pase pwogram ke li genyen nan avan ke li, avan pwochen eleksyon 2024 yo. E wi, efektivman, Demokrat yo gen yon majorite, sa nou ta rele yon majorite konfòtab nan Sena apre viktwa sa a ke Senatè sòtan ki se Raphael Warnock, ranpòte devan rival repibliken li, men se yon selebrasyon k ap kontinye la a e prezidan ameriken ap pwofite de moman sa a pou l fè pase pwogram ke l genyen pou avni pandan 2 pwochèn ane yo la a. Pèp la pale! Se konsa, senatè demokrat Jòjya Raphael Warnock pale apre viktwa li ranpòte nan dezyèm tou eleksyon an madi 6 desanm nan devan rival repibliken li Herschel Walker ki te gen sipò ansyen prezidan Donald Trump. Sipòtè kandida demokrat la te bat anpil bravo avan li te pwononse diskou viktwa nan Atlanta pou l konsève syèj li genyen nan Sena a.

mo pwisan sa yo pèp la pale pwen final. Senatè demokrat la remèsye elektè yo ki ba li yon lòt manda 6 zan nan Kongrè a pandan li pran angajman pou l travay pou tout sitwayen Jòji menm sida yo ki pat vote pou li. Se dezyèm viktwa Warnock ranpòte nan yon baraj pandan yon espas 2 zan apre eleksyon li te ranpòte an 2 janvye 2021. Emma Boro, yon sipòtè Senatè Warnock deklare sa pa gen anyen pou wè avèk Demokrat oubyen Repibliken, men se ki moun ki kapab fè travay la. Nou konnen li pral kontinye travay la li te deja kòmanse. Demokrat yo gen yon majorite avèk 51 senatè kont 49 repibliken, donk li pa nesesè pou Vis Prezidan Kamala Harris vote pou depataje vòt la nan Sena a. Kontwòl Sena a pèmèt Prezidan Joe Biden rapouswiv avèk ajanda l pandan 2 pwochen ane yo epi ap gen yon kontwòl tou nan komite yo nan nominasyon branch jidisyè a.

Men yon bagay ke mwen te di tèt mwen, pandan rezilta yo t ap bay, mwen te reyalize ke chif yo pa t ap ajoute sou kantite vwa mwen bezwen pou m ranpòte laviktwa. Sanble nou tout konnen, pa janm sispann reve, pa janm sispann kwè nan peyi n, kontinye kwè nan konstitisyon an, sitou ofisyèl eli yo, kontinye priye pou yo.

Defèt kandida pati Repibliken an souliyen lit ki genyen nan pati a ane sa a. Gouvènman an pral divize. Demokrat yo ap kontwole Mezon Blanch lan avèk Sena a, epi Repibliken yo menm y ap kontwole Chanm dè Reprezantan an avèk yon majtomens. Jean-Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Epi lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la gen prezidan chinwa a Xi Jinping k ap vizite Arabi Saoudit. Sandra Lemaire gen detay sou vwayaj li nan peyi arab sa.
Lidè Lachin Xi Jinping rive Arabi Saoudit mèkredi kote li pral rankontre responsab peyi nan Gòlf Arab la ki rich e ki chaje avèk petwòl. Lachin konsidere petwòl ki soti nan rejyon sa a esansyèl pou li nan moman l ap eseye bay ekonomi li yon bourad apre dega pandemi kovid 19 la koze. Drapo sawoudyen ak chinwa yo t ap flote nan moman Xi te rive Riyad, kapital Arabi Sawoudit. Avyon fòs ayeryèn saoudyèn nan te komemore vizit la tou. Peyi nan Gòlf yo ap eseye rekalibre politik etranje yo nan moman Etazini ap vire atansyon li sou lòt rejyon nan mond lan. Lagè Larisi ap mennen nan Ikrèn nan, pozisyon sevè loksidan adopte vizavi Moskou, tout sa kite peyi arab yo avèk volonte pou yo kore relasyon yo ak Lachin pi plis. Pandan vizit li, Xi gen pou l asiste premye rankont o somè chinwa-arab la epi tou yon rankont Konsèy Kowoperasyon Gòlf la. Konsèy la gen ladan l reprezantan Arabi Sawoudit epi Bahreïn, Koweit, Oman, Katar avèk Emira Arab Ini. Pa gen anpil detay ki pibliye bò kote Lachin sou vizit Xi a. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington.
Ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen nap aktyalite ap retounen nou ozetazini kote konpay Donald Trump kondane sou akizasyon kriminèl pou konplo ak fwod fiskal jiri a te jwenn konpay an koupab sou tout 17 chèf dakizasyon Valerio Saint Louis depi New York. Konpayi byen imobilye Donald Trump lan te jwenn kondanasyon l yè madi 6 desanm la sou akizasyon kriminèl pou konplo ak fwod pa peye taks enpo leta pandan yon peryòd 15 lane. Kondanasyon sa a vin ajoute plis pwoblèm pou ansyen prezidan ameriken an pandan ke l ap mennen kanpay pou l wè si l ta retounen sou pouvwa kòm prezidan ankò nan Mezon Blanch lan an 2024. Jiri a te jwenn konpani Trump la koupab nan tout 17 akizasyon ki te pote kont li pou konplo, evazyon fiskal. Pèsekitè yo fè konnen ke konpani an peye depans pèsonèl pou antèt egzekitif la, tankou lwaye kay gratis pou yon bèl apatman liksye, epi peye bèl machin, san yo pa rapòte revni yo bay leta. E anplis konpani an te peye egzekitif la yon bèl bonis kòmsi l t ap travay kòm kontraktè endepandan. Ansyen chèf finans konpayi a, Alan Weisselberg ki te plede koupab nan mwa dawout pase a paske l te kache otorite yo 1,76 milyon dola nan revni fiskal li, te temwanye pandan pwosè sa e l te fè konnen ke Donald Trump li menm te siyen chèk bonis fèt nwèl la epi li te peye pèsonèlman dè santèn de milye de dola Pou lekòl prive pitit pitit li. Youn nan avoka Donald Trump yo fè konnen ke sètènman yo pral fè apèl kont desizyon sa a. Allen Futerfas, ki se avoka pou Oganizasyon Trump lan, te di ke lwa kriminèl ki an vigè sou responsablite antrepriz la pa fin twò klè. E l rapousuiv pou l di ke sa te trè detèminan nan ka sa a, e li sèten ke sa pral youn nan pami lòt pwoblèm ke ap gen pou yo jere. Jiri a te delibere pandan apeprè 12 èdtan, epi jij la li menm te fikse dat 13 janvye 2024 la pou l bay vèdik kondanasyon an. N ap raple ke òganizasyon Trump lan ki jere otèl, teren gòlf ak lòt byen imobilye atravè mond lan ap fè fas a jiska 1,6 milyon dola kòm amand yon sòm lajan ki pa twò deranje yon konpani ki gwosè Òganizasyon Trump la. Sepandan, kondanasyon sa a ta ka konplike kapasite konpani a pou l fè biznis, sa ki ka fè kliyan yo ansanm avèk lòt patnè biznis yo yon ti jan pè. Konpani an te plede non koupab e Donald Trump li menm pa t akize nan ka sa a. Trump, ki te anonse twazyèm kanpay li pou prezidan, te kalifye ankèt sa a kòm yon gwo pèsekisyon ki baze sou rezon politik. Pou voa Kreyòl nan New York, Valerio Saint-Louis. Mèsi Valerio Saint-Louis, ann pale imigrasyon. Isit Ozetazini, administrasyon Biden nan pral ofri stati pwoteksyon tanporè pou plis pase 264 mil Ayisyen pou 18 mwa. Sepandan, Guerline Joseph, direktris Haitian Bridge Alliance, enben li fè konnen ke gen lòt mezi tou nèf ki sou wout. Li te yonn nan envite nou, li te envite nou yè nan twazyèm mitan. Pral gen anpil chanjman sou fwontyè nan Pral gen yon nouvo sistèm kote ke moun kapap petèt gen aksè pou prezante tèt yo, men y ap travay sou sa nan pati pa yo a pou yo fè nou konnen. Nou menm nou di moun yo konsa, tanpri rete avèk kè poze, nan jan bagay yo ye pral genyen de nouvèl enfòmasyon ki pral tonbe, pral gen yon nouvo sistèm ke gouvènman ap travay pou mete sou pye pou lè ke ke yo sispann tit 42 21 desanm nan epi anonsman yo pral fèt e ma talè an m te fèk mande yo ki jan de enfòmasyon ke m kapab pataje avèk nou yo di m konsa nan kèlke jou y ap ban mwen enfòmasyon y ap fè nou konnen ki jan sa ye pou m kapab eksplike nou egzakteman sa k ap fèt men pou le moman Pwosesis yo ap kontinye, e moun ki te gentan fè aplikasyon ou byen ki te rejistre pou egzanpsyon, si kè nou poko tande rele n ap batay toujou pou plis moun kapab rantre. Se toujou yon pwogram gratwit ke li ye, nou tande anpil moun k ap gaspiye lajan, k ap bay lajan, k ap kouri, k ap panse ke yo kapab rantre. Men pou le moman, pwogram nan toujou an vigè nan tout fontyè yo, nan Tijuana, nan Reynosa, nan Matamoros avèk lòt kote moun yo ye toujou, n ap travay pou n kapab kenbe e kite pwogram egzanpsyon an ouvè le pli pou plizotan ke nou kapab, men pou le moman pral gen yon chanjman de sistèm apati de 21 desanm e sa ka menm rive avan selon jan ke bagay yo ap fèt nan bò gouvèneman.
Guerline Joseph se direktris egzekitif Haitian Bridge Alliance ki tap ba nou kèk presizyon sou nouvèl mezi ki sou wout yè li te se te envite nou nan twazyèm mitan. Epi pou reyaksyon sou desizyon sa nou pral nan vil Okay kote korespondan nou Jean Ernst Eliscar pale avèk kèk moun nan zòn nan ki reyaji sou kesyon tps la. Nouvo tps pou Ayisyen san papye k ap viv nan peyi Etazini, Sanksyon peyi Etazini ak Kanada pran kont yon seri pèsonalite nan peyi Dayiti soulve anpil reyaksyon nan depatman Sid la. Prezidan konsèy administrasyon dezyèm seksyon Fonfrèd komin Okay, Kazèk Mezonèv, Hendrick Smay felisite gouvènman ameriken an ki pran ka Ayisyen ki san papye Ozetazini yo an konsiderasyon. Tout moun ki gen konsyans imèn, Etazini pa nenpòt peyi, se la grand pwisans mondyal, gen sa k rele pou pwoteje dwa moun, pou pwoteje dwa moun genyen pou l viv, pou pwoteje dwa moun genyen pou l manje, pou pwoteje dwa moun genyen pou l al lekòl. Si l rekonèt ke se nan yon jeng n ap viv, si n ap sòti tèt nou, fò l pwoteje nou. Lòt bò, kowòdonatè UFADH la, Bilas Jean Benicel ki se responsab yon òganizasyon k ap defann dwa moun nan Sid, aplodi desizyon otorite peyi Etazini ak Kanada yo pran pou sanksyone yon seri pèsonalite ki ta enplike nan yon seri de zak malonèt k ap fèt anndan peyi a. Se si Kanada, Etazini gen prèv pou l pwouve ke moun sa a yo, se yo menm ki dèyè gang, se yo menm ki mete peyi a ozabwa jounen jodi a la a, nou menm se yon bagay ke nou aplodi e n ap tann lajistis ayisyèn fè swivi paske li pa sèlman pou lè ameriken oubyen lè kanadyen ki pran kesyon an oserye men fòk leta ayisyen tou li menm de son kote, mete laks sou bidon mò kont moun sa yo e tout moun ki viktim nan epòk sa yo. Si yo vin estime ke moun sa yo, se yo menm ki koz dè milye moun viktim de ka de kidnapin, de vyòl, de mèt anndan peyi a, fòk lajistis triyonfe e fòk moun sa yo pini konvenableman. Ou sot swiv deklarasyon Belas Jean Benicel ki se kowònatè UFADEH, UFADEH ki se yon òganizasyon k ap defann dwa moun nan depatman Sid la. Jean Ernst Eliscar, voa Kreyòl, Okay.
Mèsi Eliscar, nou prèske rive nan fen pwogram nan, men mezanmi nou konnen ke malgre ke nou nan peryòd nap pran ti tan anvan ke nou tonbe nan vandredi, nap pale de mondyal la, nou pral Qatar kote ke enben moun kap swiv foutbòl gen zye yo fikse sou vandredi pwochen, paske vandredi pwochen se pral kou danvwa kar de final yo e nap genyen sa yo ta rele an fransè des affiches somptueuses, nou gen pa egzanp Brezil kap jwe kont la Kowasi epi nap genyen la Oland kap jwe kont Ajantin, il faut le faire. Donk jounalis Dodley Vincent li menm depi Qatar ap di nou kijan fanatik yo wè ki pronostik ke fanatik yo ap fè nan Qatar. This is World Cup just for Brazil! Pawòl sa a te nan bouch tout brezilyen aprè viktwa ekip Vère Jòn nan sou ekip Kore di Sid la 4 a 1 nan kad uityèm de final koup du mond 2022 a. Vinicius, Neymar Junior, Richarlison ak Paqueta se 4 jwè sa yo ki make gòl ekip Brezil la. Yon Brezil kap make gòl, yon Brezil kap jwe bèl foutbòl, yon Brezil ki fè kè fanatik yo kontan, se sa nou te remake fas a ekip Kore di Sid la aprè match la Fanatik ekip Brezil la deklare fwa sa a yap chanpyon. Brazil dominate the under field and they scored. Brezil domine jwèt la, menm si nou make 4 gòl, m te swete ekip la fè plis toujou. Ekip la jwe byen, jwè yo te santi yo libere. Nou swete yo fè plis gòl e pi agresif, sitou fas a ekip Kwowasi a. N ap rive nan final e fwa sa a n ap leve twofe a. Mwen santi m kontan paske ekip la bat Katayen epi kalifye. Nou te merite genyen, sitou aprè defèt Kamewoun nan. Se yon bagay fantastik paske nou te vle ekip la make anpil gòl. N ap rete tann Ajantin nan demi final epi jwe ak ekip Angletè a nan final la. Se te yon bagay ekstraòdinè fason ekip la te mete anpil entansite, sitou nou pa t janm make gòl nan premye mitan nan konpetisyon sa. Jodi a nou jwe pi bon match nou nan konpetisyon an, nou vrèman kontan e fwa sa nou rete kwè e gen konfyans fwa sa n ap chanpyon. Mwen swete kwaze Ajantin nan demi final, men si m pa jwenn li se pa yon pwoblèm paske m ap chanpyon kanmenm. Se te yon bèl match, jwè yo te ekstraòdinè, ekip la te jwe byen. Jwenn 5 gòl nan yon match, se yon bèl bagay. Mwen panse Brezil pral nan final e mwen rete kwè ekip la ap chanpyon. Se te yon bèl match avèk anpil gòl, kote jwè yo t ap pran plezi yo sou teren an. Te gen kominikasyon antre jwè yo epi ekip la te jwe byen. Se Brezil k ap ranpòte konpetisyon an. M vrèman kontan e m santi m fyè. M si e sèten fwa sa a se pou nou. Se te yon bon match. Viktwa sa a, nou dedye li a Pelé. Nou ba yo kat gòl e koupdimond sa a se pou Brezil li ye. Li enpòtan pou n presize, aprè match foutbòl la jwè ekip Brezil yo te deplwaye yon bandwòl, ak foto Pelé sou li, yon fason pou senpatize ak lejand foutbòl mondyal la ki malad kouche sou kabann lopital depi plizyè jou. Pou voa Kreyòl depi Katar, Dodlé Vincent.
Mèsi Dodley Vincent, fò n di ke enben sa se pwen de vi pwonostik fanatik Brezil yo, nou imajine nou ke lòt peyi yo tou yo gen yo gen pwen de vi pa yo tou, ke se la Frans ki pral jwe avèk Angletè, ke se la Argentine ki pral jwe avèk la Hollande, donk yo tout gen. Pwonostik favorab pa rapò ak koup dimond la. Mezanmi se la nap mete fen nan pwogram nan, pa bliye gen Pedro Castillo ki pèdi pouvwa nan peyi Pewou se on desizyon palman epi a 5 è nap gen analis finansye Patrick Alexis ki ap avè nou nan twazyèm mitan. Se t on plezi kòm dabitid poun te sèviw, mesi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou, mwen se Jacquelin Belizaire.